Bonjou bonswa guys nou salyew nou diw mèsi paske ou sou chanèl la dwen live la ou vin gade ti videyo nou yo nap salyew e nap diw kontinye gade videyo nou yo kontinye abòne nou pote zen M tounen yon dyòl pyesi.
Dyòl mwen pyese lal koud la Dyòl mwen koud la Nen m koud Nen pyese Nen domaje Nen kolboso. M pran kout kouto nan kou m, m gen yon pyès fil nan kou m. Mwen gen kout kouto nan do m. Vagabon an mòde m. Se tiye w t ap tiye m? Poukisa w t ap tiye m? Pou it? Pou entènèt? Ou t ap tiye m pou lajan? Ou t ap tiye m paske w ban m responsab? Si w p ap travay, mwen menm, mwen chèche aktivite, m ap travay, m woule pou m viv, se paske mwen gen pase w. Mwen pi byen pase w. Olye w te pran san w pou w te al chèche travay pou w fè, pa vre? Ou te bezwen tiye m pou w pran sa k pou mwen. Misye, li konprann ke kou l ban mwen bò kou a, se mouri m ap mouri, epi sa k fè w wè li te fè kad, li te, de ka, li te fè bagay kadna a, li te, li pa fèmen kadna a, se paske l ap fin tiye m epi l ap rete trankileman trankil, li prepare epi pou l sòti devan l ale. Men sa pa pase konsa, misye sezi, misye etone. Misye pat atann a sa. Konprann? Men, ou pat konn lè m te fèt, patnè pa m. Zanmi, ou pat konn lè m te fèt. Lè m t ap fèt, ou pa konn ki sa ki te fèt. Konprann? Lè yo fin, lè frè m nan fin mou, frè m nan, moun pa t ap ka monte sou li konsa pou yo tiye l. Se nan fè zanmi konfyans. Lal bay zanmi sekrèl. Lal bay zanmi kisa yo te met sou li pou yo fèl pou yo fè pou yo tou. Epi zanmi yo konn sekrèl. Lal fè bagay zam pou li poul pa pran nan bal paske li nan lame. Li mennen zanmi an kote tou. Tout sa w bay li, tout rèv ou fè pou li, li mennen zanmi an kote. Fanmi m pa mouri konsa baz. Wal konn kilè m te fèt. Fèt 24 jen, jou sen jan batis. Grann sentane nan tèt kabann mwen.

Kounya la guys ou konn sam pral fè la Sam pral fè gen moun ki di yo pa gentan tande map fè nou retande ankò cherie Lamie Lamie m dedye m dedye m dedye aprè midi sa a nou menm. Pa bezwen pè non menn wap vini wap fè live ou epi tou dayè tout moun gentan konnen Kendji te bay non tout moun gentan google nou yal bon bay mwen yal nan paj ou a epa de betiz yap di w. Fòw konnen, fòk al byn defann tèt ou pou esplike story a janw esplikem nan epi tou dja pou ke jèch yon kote met kòw abrite kòw yon kote men aprè sa pou prizon e sendomeng 2 ayisyen nan pwoblèm dominiken pa pral pran tan vede fè envestigasyon konsa si son dominiken ou te ou te fè aksyon an men dominiken pa pral fè pa pral pa pral pran tan fè tout bagay sa men ou menm jis pridan e yon bagay la e la ou m byen diw. Pito Gendji pi pridan ke ou menm dèyè san vakabon yo. Tèt ou dèyè l, si w te fè zan ou boule tout bagay l. Ou banm plis la. M nan zen a Dibango, ou pou Dibango. M nan zen a vakabon an, ou pou vakabon an. Aprè sa w.

Se zanmim ki te nan telefòn nan li fè foto avèk mwen nan kont de nou byen ansanm ou pran video ou fè team Mendel team Tati Mendel show Mendel show ou reyini tout masisi m te nan zen ansanm avèk wa yo tout masisi ki te fè zen avèk mwen yo sou tiktok la yo. Ou reyini fanm Kanada a yo, ou reyini medam Kanada yo, de masti Kanada yo, ou reyini de medam Nouyòk la yo, epi tou kounye a ou menm ou nan mitan. Sa se prèv ou pa vle zanmi m vre. Poukisa mwen menm pou m pèsiste pou m ap zanmi w? Poukisa mwen menm si m te, si m te zanmi w, oubyen m te konn pale ansan avè w, se mwen menm, kiyès ki montre w teknik pou w fè live batay la sou TikTok la, e mwen menm, premye batay ou fè sou TikTok se avè m. Ou te sou Facebook, Sim te bezwen pase sou facebook ou pa tap banm pase mwen ou vin ou live avek mwen sou tiktok mwen montre e mwen k montre w si moun gen moun ki gen bon tèt yap wè ke se mwen menm ki di w Mendel men kijan pou w fè men kijan pou w sesi men kijan pou w sela lè yo voye kado pou ou men kijan pou w fè men kijan pou w fè mwen menm ki fè premye live avek ou sou tiktok. Live batay Kounya ou vin pran ni ou vin pran ni ou gaye kòw ladan wap kounya wap aprann ti Kelly ou aprann ti Kelly mwen nan zen a Dibango yap dim kaka pou Dibango ou ale ou anonse live ou a Dibango pa vre men kounya la kou pou dye koukou yon kriminèl ki dèy ki asasine man dan lakay mwen epi kounya saw fè ou mete ansanm avèk li pou edel chache. Pou ede l kache. Ou di l kon ou ba l kote pou l kache. Ou di l konsa li pa bezwen pè, anyen pa ka rive l. Apre, ou menm ba l konsèy menm pou l ta chèche pou l touye mwen, pou m pa fin pale. Paske ou di konsa lè mwen refè, m ap fin pa, m ap vin pale. Kounye a, si kounye la ou ta di konsa chèche lopital kote m ye. Chèche kote m ye si e non sewòm mwen ye. Paske mwen te pran sewòm, mwen pran san. Men tata. Ou te vin adil vin tiye mwen. Thank you so much pou sipò trèt sa ou te ban mwen an. Thank you. Ou pa vo lapèn. Enpi map di w konsa tou. Ou di m konsa ou pa yon masi k konn pale fransè. Se yon masi la ou ye. Cheri, je ne suis pas responsable. Voir ça avec ta maman, avec tes parents. Se yo menm ki pa t voye lekòl. Yo pa t enstwi nan ou. Yo pa t enstwi w. Yo pa t envesti nan ou. Yo pa t depanse nan ou. Ou rive Etazini, ou kapab al lekòl, ou te gen opòtinite pou w te al nan kolèj, ou te kapab ale. Ou pa ale. E madan Sara ou te bezwen tounen, ou tounen madan Sara. Ou pa t al nan kolèj, ou pa gradye okenn kote, se sa w te konnen ou te bezwen konnen, se fwoud ou te bezwen al fè ou te bezwen konnen. Depi lè w te mete Riki te zanmi w. Ou te mete poud pou Ricky nan otèl li ap ou te tiyel la m te konn se te rumeur men se te vrè se te vrè men cheri lè yon timoun lè yon moun kapab eksprime l an fransè e li se moun ayiti se paske moun nan t al lekòl moun nan t al lekòl moun nan envesti nan tèt li ne me pran pa pou responsable sou son echwe oubyen sou son rate. Erezman gras avèk rezo sosyo e gras avèk les acheteurs de mediocrite ou kapab rive ou vin tounen yon gran madan sara ou tounen yon gran ponmpom girls ou konprann wap fè makak wap fè kaka epi kounya la kreyol e anglè ou jwenn sa nan tout bwat poubèl etazini ou gen yon anglè degaje nan bouch ou ou konprann wap stray men cheri. Gen masisi ki fè pi gwo degre pase yo. Gen masisi ki pase Harvard University, ki pase ki pase California University, ki pase la France. M pa rayi yo. Il n'est pas trop tard chéri, tu peux retourner à l'école. Menm jan ou pale anglè, ou kapab al pran kou fransè. Si w pa t lekòl Ayiti, malerezman ou kapab pran kou espanyòl. Men masisi, ou konplote kont mwen pou fè masisi a tiye m, ou ede l kache. Men sonje ou konn vin Sendomeng nan zozo. Sonje ou konn vin dèyè Sendomeng nan zozo chéri. Ok Kòm ou gen de twa ti anglè nan bouch ou Wap speaking klay Ou konprann non Wap speaking Ou gon anglè Chinese nan dyòl ou Ou kapab ouvè zèl ou Ou kapab fè Ou panse ou pi gran kòk ou konn di betiz pase tout moun Men mon amour je te di une chose Je te swèt Bonne chance, bonne continuation et chérie je me suis rabaissé une fois en faisant ami ami avec toi mais mwen fèmen wifi a ok nan lekòl la wi ou te pase a m pat pase la nan mwen mwen vin aprann fè la wi pou m kapab pou konba anba jan de moun tankou yo ou konprann men chérie m pa nan la wi m pat yon SDF m pat yon reskape e yo pat voye m lekòl kay Dema. Ok si w son masisi ki sòt paske m konn anpil nan masisi sòt la yo nou pa renmen moun ki fè 2 3 jou lekòl anpil masisi konn toujou gen kont avèk mwen poutèt sa lè m nan gwoup m ap pale fransè yon masisi sa tou ta pale fransè ou bay tout pwent lan klè ou pa konn vin pale fransè w son moun ki marye ki marye ou te marye cheri. Mario Maria masisi tout moun konnen ke son nèg ki te mennaj zanmi w pase pa anba ou pran relasyon an ou pran zen an pa vre ou pran nèg la nan men zanmi w ou manke tiye moun son nèg ki te konn vin nan baz ou pase pa anba sonje te gon epòk Mendel se te ou menm ki te dènye masisi nan baz la dayè ti kò w sanble yon ti kò piskilin ou chetif ou konprann sa m di w la ou pa tèlman gen pwa ou pa tèlman reprezante. Ou se pa siw te konn voye nan baz la pou fè denyè bagay men la nati repare w ou vin kelke choz ou gran madan sara wap fè komès wap vann pèpè wap vann pwodwi kosmetik ou vann fèy ou vann kleren ou vann konprime ou vann bikabonat ou vann digo ou vann aransèl Se byen. Fè bagay ou tounen yon malsa avityèl. Sèl opòtinite ou genyen, ou pa t konn monte kamyon menm jan avèk grann mwen te konn fè a, menm jan avè moun yo te konn, ou pa t gentan jwenn opòtinite kamyon an. Men ou te gen dwa peye chofè a lè w fin desann pou chavire kamyon pou lòt moun yo mouri. Tu es égoïste. Tu es égoïste. E masisi ki zanmi pitit sa a, nou sipoze mefye nou de li. Paske si tu as le courage de faire ça.

Pasaje siveye vos efè ok dakò.
Ok m sot pran sanm byen tande voice la em konprann sa wap di an esak fè nan lavi ou pa jij yon sèl moun m te gentan sispèk yon bagay konsa m te gentan fè ti analiz pam. Sam ka diw baz. Ou oze sou rezo sosyo tou pou pwoteje tèt ou gade byen. Bon an touka yon ti frè m yon ti kouzen esak fè mte bezwen pale avèw. pou m te ka konnen pati paw la epi tou pou m te ka konprann dosye a pi byen.
Ok, ou chèche konn pati pal la. Ebyen, kounye a la, non, m poko fin esplike non, non, m poko fin esplike. M gen plizyè tan m p, m poko fin esplike non. Konnya sa m te di nou an, m pral pase sou Instagram pou m vin montre nou. Pral montre nou kote m te resevwa lajan an, pral montre nou mesaj kote vagabon t ap mande rele m pou l kapab vini, pou l kapab vin lakay la yo, tout bagay nèt. M ap montre nou mesaj. M ap salye 10,500 moun ki anba live la, je vous salue. Ok. Chak moun gen tan yo. Lòt ap pyafe sou Facebook. M pat konn gen afè sou Facebook. Talie ou vin sou tiktok la la ou konn le goût du bon ou bezwen tiye tout moun ki te devanw oubyen ki te anfas ou wap konplote ok après je remercie quelque gay yo ki te pale très bien mwen wè intervention nou Caleb je je te content de te voir ou te pale très bien Dave merci. Merci labadi merci tout lot ge yo ki enpe diskrè merci sandro merci tout moun ki te pale an favè de mwen merci tout moun tou ki pa pè moun wè ke yo deklare ke yo fè komantè ke yo renmen m a viv vwa ke yo renmen mwen. E moun ki pale ki pa ki pa pou mwen yo, ki kont mwen yo, ki pa kontan, ki te swete pou m mouri yo, nou gen dwa tou pou nou swete ke m mouri, men m pa mouri, m la toujou. M te di nou m poko ap mouri, men m la. E nou gen dwa pou nou pa renmen mwen, se pa oblije, vous avez le droit, mais le devoir de me respecter, merci Adolphe, merci à mes chers.